Menm dèyèl, menm deyò a. Menm deyò devan la kay ou an, men mwen. Kòm se live wap fè, men mwen. Map fout moun sou de ran nan katye la kay ou, men mwen. Menm devan la kay ou a. An avan. An avan. Menm devan lakay ou a. Rele polis. M pa nan kaka avè w kounye a. Menm devan lakay ou. M ap sonnen bèl ou, ou pa ouvè pòt la menm la a. Menm la a, si w pa vle m met moun sou de ran nan katye a menm la a. Si w pa vle m met moun sou de ran nan katye a, menm devan lakay ou. Kwè m si w vle, rele polis. Rele polis mendel. Menm la. Men machin ou e devan lakay ou mye. Men machin ou. Men machin ou men machin mari ou. Men machin mari ou menm la. Menm devan lakay ou la. An avan. Menm nan lakou lakay ou rele polis. Rele polis. Rele polis. Pase m se denye moun pou mès wi. M vini m sonnen bel ou pa reponn. Ou fè enh pale avèm rele polis menm lakay ou a. Rele polis Rele polis pou m konnen wap vann ti polis. Wap sonje m te di w sa. Men mwen menm la. Menm devan lakay ou Mendel. Mendel men mwen menm devan lakay ou. Menm devan lakay ou rele polis. Rele polis menm devan lakay ou. Se nan live ou monte wap dim kaka? Ouvè pòt lakay ou. Ouvè pòt lakay ou. E lan lakou mwen ye, rele polis. Rele polis, men machin mari ou. Men machin mari ou, men plak mari ou. Menm la, rele polis. M vin la, m vin, m vin la, m vin kote ou ba ouvè pòt la. Ou bezwen pale avè m. Men mari Sena, m vin kote ou. Rele polis. Rele polis. Esa pou fè. Menm la. Menm nan lakou laka ou e ou map tann. Menm la map mete moun sou de ran nan katye a. Ma nan kaka avè ou. Dayè wap fè bagay ilegal nan peyi an. Met gwo moun sou ou Mendel. Paske m respekte ou derespektan twòp. Ou derespektan mtande wap wap lonmen nonm. Bon menm la menm ap rache vye flè w yo. Menm ap rache flè w yo. Rele polis. Rele polis. Rele polis. Menm devan pòt ou a. Menm devan pòt ou a. Rele polis. M sonnen bèl ou an kouri. Rele polis. Men mwen. Menm nan zòn nan. Bon m al frape pòt vwazinaj yo pou m di ki moun ou ye. Men mwen. Men machin ou. Menm la a. Ou bezwen pale avè m rele polis. Vakabon. Vakabon. Paske ou konn sa k rive. Mwen menm mwen di w sa. M al lekòl. Yes! M al lekòl, m gen metye. Se sa k fè m ka kanpe anfas moun. Se nòmal pou yo ba w senkant dola, dis dola pou w vin ranse la a. M ap di w sa, w ap pran move liy avè m. Se vini m vini menm. Rele polis menm la a. Menm devan kay ou an. Men mwen, rele polis, men mwen. Men, men mwen, rele polis. Rele polis men mwen. Men mwen. Men mwen, mechan. Men mwen. Mwen m devan kay ou a rele polis. M devan kay ou a Mendel. Rele polis map tann polis yo la rele yo. Soti ouvè pòt ou a. Ouvè pòt ou a. Soumoun. Mal an rans avè ou. Yo peye ou 50 dola pou jape. Map map vin la map met moun sou deran nan katye a. M pa janm nan kaka ak moun. Rele polis. Menm devan pòt ou a. Menm la a. M live. Rele polis. Map tann polis. Map tann polis. Map tann polis epi m rakonte yo ki moun ou ye. Map tann polis. Vakabon ke vous êtes. M konprann. Ou vin la, ehe. Ou pat konnen m tap vin lakay ou. Men m la. Rele polis. Map fè tout nebo ou yo kouri pou ou. Kwè m si w vle. Ou pa konn ak ki moun ou annafè. Ou bède fè respè avè m.

Map fè yo kouri pou ou nan katye a. Ou pa konn ki moun yo rele m. Ou pa, ou pa konn ki moun yo rele m. Vakabon. Pou 50 dola wap trayi nenpòt moun. Vakabon. Map fè, map vin fè bri la chak jou. E map fè moun yo fò bay katye a. Anmwee! Anmwee! Kay sa la woy! 27 West Lakeland! Anmwee! They try to kill me! Anmwee! Anmwee! Wap konn jòj. Pa rete an repo pou wè. Ok. Wè, wè, wè, gwo lit. Ou antre nan gwo konba, pitit. Ok? M res- m te respekte w, but ranje kò pran sa avè m, map fè wè kiyès yo rele m. Antouka map tann ou avèk polis yo. Map tann ou. Map tann ou a polis yo. Map tann ou a polis yo. Vakabon. Vakabon. Map vin la map fè nebe yo kouri pou ou. Ou pa konn ki moun yo relem. Ou e ou kon. E vre ou tap rim. Ou tap rim. Se bon tande. Se bon. Se bon. Map tann ou ak tout polis ou yo tande mwen. M sone bel la l kouri mete bel la off. Ok map tann ou. En tout cas le peuple nou poko wè. Se komansman sa. Yes. Se komansman sa.